E nou pral pase mikwo a avèk madam Maryse Brunet ke nou konnen yo arete de fason abitrè. Nou pral pase mikwofòn nan avèk madam Maryse Brunet ki se madan polisye Abelson Brunet. E touswit apre madam Maryse Brunet, nou pral pase mikwofòn nan avèk mèt Fritz Magny ki se avoka, youn nan avoka

Paske jan jan arestasyon an fèt la si frè m nan te fè rebèl li te ka egzekite tou paske se te yon Pathfinder beer san plak li te vin avèk 5 polisye pandan nan biznis li ok youn rete chita nan machin nan epi 4 lòt desann epi yo pwente sou moun. Yo de pwente, yo de antre, yo pran yo minote yo. Ehem. Wi. Ki vle di, si li menm li te fè, si li te fè rebelyon, li te ka tonbe paske jan, se pa, mwen menm m pa konsidere sa se yon arestasyon. M mèt di s on kidnapin. Paske Si wap vin arete yon moun, non sèlman ou sipoze, nou ta sipoze wè se machin leta ki vini, leta pa gen pathfinder epi pathfinder vè san plak, epi yo pa prezante manda byen ke yo te gen avi de rechèch men fòk gen yon manda, epi samdi ankò yo vin arete l e jiska prezan nou yo di nou tande yo di li penitansye men nou menm nou poko janm gen kontak avè l ni wè l ni tande li pale avè n. Moun sa m vin pale m konnen ke Abelson Gonèt Abelson Gonèt se gran frè m. Mwen pa rekonèt mwen pa mwen pa konn Abelson Gonèt konn patisipe nan anyen ki louch paske pou w byen gade si se te yon moun si se te yon bandi ebyen l ap ka antre vin pran l. Yo pa ka antre vin pran. Paske gen kote nou konnen bandi ap opere, yo pa ka antre la. E paske yo konnen zòn kote l ye a, se yon kote ki pezib. Abelson konnen l, se Abelson tout moun. Se yon papa bon kè. Se yon nèg ki san rankin, ki san ògèy. Menm ke w fè l yon bagay, li toujou prè pou l padone. Lajan l se pou tout moun. Manje l se pou tout moun. Abelson konnen pa gen pwoblèm mamoun. Si yon moun gen pwoblèm avèk antre yo nan katye a, Yo vini kote l. A, li mete moun nan kanpe, li retranche, bay akolad. S on moun konsa li ye. Men, kòm sa yo, sa yo akize l la, yo di ke yo mete avi de rechèch dèyè l, paske ki rele nan Fantom 509, m ap janm rekonèt frè m te nan Fantom 509. Paske pa gen anyen frè m ap fè li pa di m. Paske nou selman nou frè a sè nou nou se zanmi tou ok e nou konnen fanm te nan sendika SPNH 17 e li te remèt demisyon li te remèt demisyon epi yo mete avi de chè dèyèl kòm kriminèl kòm teworis e m pa konnen e sak rele kraze brize a aganson konnen pa ladanl li pa renmenl yo mete ke li. detwi byen prive e byen leta m pa janm konnen manifestasyon 509 ke frèm konn deplase e jou lè sa te pase a mwen te avèk frèm frèm pa sòti jou sa paske li gen on emisyon li konn kouvri jou lendi mèkredi jou sa yo l pa pran lari li pa pran lari nan jou sa paske emisyon an ap kòmanse se midi ou inè sa vle di nan moman fantom 509 te nan lari frèm pat nan lari. Yo akizel de tout sa yo. Ebyen si yo ap enfòme y ale nan katye wap tande wap janm tande lòt temwanyaj mal de Abelson Gonève. Abelson Gonève fè 11 an nan lapolis li pa gen yon plent. Nan tout komisarya ke l pase yo pa ka jwenn yon plent kont li. Yo pa gen sa. Pa gen sa. Se se youn nan rezon tou pa gen prèv. Ok? Yo pa ka pwouve sa yo di an. Puiske yo paka prouve sa yo di an, enben map mande liberasyon Abelson Gounèg. Merci.
E vwala e se te sè Abelson Gounèg ke lapolis li menm li te arete e zanmi entènot enben se sè l ki tap plase kèlke mo. Bonjou bonjou. Nan moman an se avoka SPNH 17 la ki pral pran lapawòl.
La jistis san lafòs

ak tout polisye ki viktim yo nan egzèsis fonksyon yo se yon aktivite opozisyon politik la, sosyete sivil la ap òganize ansanm. Sosyete sivil la avèk opozisyon an ap òganize aktivite sa a. Se yon fason pou nou salye memwa tout polisye. ki tonbe tout polisye ki asasine nan egzèsis fonksyon yo polisye yo sanksyone polisye ki nan prizon tout polisye ki viktim represyon sendikal opozisyon an avèk sosyete sivil la kanpe bò kote yo jodi a nou konnen. Polisye yo ap travay dan dè kondisyon ekstrèmeman difisil pou yo bay popilasyon an ti moso sekirite. Yo pa touche byen paske yo pa gen bon salè. Yo pa ka peye kay pou fanmi yo. Yo pa ka peye lekòl pitit yo. Jodi a. Se yon jounen, se yon moman pou nou panse avèk yo. Nou konnen nan ki sikonstans operasyon Vilaj de Dye a echwe. Operasyon Vilaj de Dye a echwe paske bandi yo, yo te gen enfòmasyon ki soti nan Leta, nan Palè Nasyonal, ki te di yo y ap vin fè operasyon anba. E jodi a, ki sa nou menm nou konstate? pouvwa politik la, Léon Charles, Jovenel Moïse, yo fè tout bagay pou yo kraze Polis Nasyonal Dayiti. Lè yon pouvwa politik fè alyans avèk chèf gang, se lapolis la yo kraze. Lè Jovenel Moïse ansanm avèk Dorcena monte G9, k ap asasinen moun, kidnape moun nan katye popilè yo, Kidnape moun nan peyi a se enstitisyon lapolis la yo kraze. Lè y ap voye lajan nan sak bay asasen bay bandi k ap touye moun epi polisye pa jwenn materyèl pou yo travay, polisye pa ka manje, pa ka okipe fanmi yo se lapolis la yo kraze. Lè yo asasinen On polisye tankou Jean Daniel Michel 17 mas 2021 nan zòn Simon Pele epi Léon Charles sot on nòt pou Michel li mouri nan vòlè li mouri nan dechoukay lèw fè sa se la polis lòw kraze a chak fwa yo pèsekite SPNH se la polis la yo kraze paske SPNH 17 son sendika ki la ki pou defann enterè polisye ki pou batay pou polis yo kapab viv, kapab travay dan de meyè kondisyon. Lè yo mete avid rechèch dèyè Jean-Ether Lundi ki se kowòdonatè SPNH 17 paske l kanpe bò kote polisye yo, se lapolis lè w kraze. Lè ou mete manda damne pou arete Anil Joseph ki se premye kowòdonatris SPNH, se lapolis lè w kraze. Lè w arete. apèl zon bonèm pou mete l penitansye nasyonal paske li kanpe bò kote polisye ou te deja revoke l ilegalman se lapolis lò kraze a chak fwa ke nou pran polisye yo nou mete yo sou sanksyon nou revoke yo enjisteman andeyò de lalwa andeyò de règleman ki reji fonksyonman lapolis se lapolis la ou kraze jodi a nou konstate nou menm nan opozisyon. Nou menm nan sosyete sivil, tout gwoup ki nan opozisyon an, nou konstate Jovenel Moïse avèk Léon Charles mete ansanm pou yo kraze lapolis la. Jodi a nou menm, n ap kontinye kanpe bò kote polisye yo, paske y ap travay nan de kondisyon difisil pou yo bay sekirite nan peyi a. E n ap mande yo pou yo fè solidarite antre yo, solidarite avèk manm sendika SPNH k ap sibi represyon sendika, solidarite avèk sila yo ki nan mawon, avèk sila yo ki gen avi de rechèch manda damne pou arete yo, solidarite avèk Abelson Bonè. Se nan solidarite n ap rive soti nan sitiyasyon de represyon sendikal. Rele yon char avek jovenel moise mete nan la police la. Jodia nou avek polisye. Nou panse avek yo. Nou konn sa sa vle di. Yon neg ki polisye li pa gen prob pou lou yon kay nan yon zon ki plis ou mwen li oblije rete nan zon kote bandi yo rete a bandi lap pesekite. Bandi l oblije arete kòm polisye. Bandi Li oblije met nan prizon, l oblije rete menm kote avèk yo. Lè yon polisye ap viv nan yon sitiyasyon konsa, li pa ka efikas. Lè yon polisye pa gen mwayen pou l peye kay pou fanmi l, peye lekòl pitit li, li pa ka efikas. Jodi a, opozisyon an, sosyete sivil la, le secteur democratique et populaire, nou panse. a tout polisye ki tonbe nan egzèsis fonksyon yo. Nou panse a tout polisye yo arete iregilyèman, tout polisye yo sanksyone enjisteman, tout polisye k ap travay nan de kondisyon difisil, y ap fè yo pase pou bandi, pou delenkan, nou panse avèk yo jodi a. Jodi a, jodi a, n ap pwofite konferans de près sa pou nou felisite popilasyon an. Paske popilasyon an reponn masivman nan 2 jounen mobilizasyon nasyonal ki fèt nan peyi a 28, 29 mas 2021 pour le respect de la constitution contre la dictature. Jodi a, jodi a, nou felisite, nou felisite. Nou felisite sektè pwotestan an ki rantre nan batay. Pastè Batay te la. Pastè Forge te la. Se pa fasil pou pwotestan angaje nan batay sitwayèn. Nou felisite yo. Menm jan nou felisite tout sitwayen ki te nan lari a. Pòtoprens, tankou nan vil pwovens yo, ni 28 mas, ni 29 mas, nan kad batay pou respè konstitisyon an. Nou denonse Nou denonse represyon ki fèt sou Channmas yè. Nou gen 2 militan ki viktim. Nou gen Giovanni ki viktim. Nou gen Raymond ki viktim. Nou gen Rony ki viktim. Yo aprann mwen yo fèk arete 4 militan sou Channmas.

Se yo ki fè plis sakrifis. Se yo menm ki viktim plis. E se sa k fè w wè, menm si gen de fwa yo fè ti ajitasyon, fò nou konprann yo, paske yo batay anpil, yo viktim anpil. Yo oblije fè sa vre. E mwen panse avan lontan, avan lontan n ap fè yon jounen domaj pou nou salye militan ki tonbe nan batay.

E chak jou nou pran nan batay pou sove peyi a. E batay militan yo, se pa batay pèsonèl, se batay peyi a. Jodi a, nan non tout sosyete sivil, nan non tout opozisyon, nan non sektè demokratik la, mwen salye kouraj tout militan k ap batay bò kote pèp la, tout militan k ap batay pou demokrasi, tout militan k ap batay kont manda diktatè.

A l'image de Dieu. Bondye pa gen diskriminasyon. Kèlkeswa moun ou te ye a. Bondye, li se sila ki ap pwone lavi. Li vle lavi pou tout moun. Ebyen, nan memwa polisye sa yo. Nou la pou nou kapab rann yo yon dènye omaj a lavi yo ki pase o trepa e pou nou senpatize nou egalman avèk fanmi yo, madanm yo, pitit yo, frè yo, sè yo. Bondye li se Bondye lavi. Moun kap retire lavi Bondye bay la Bondye pa dakò avèk sa ebyen nou menm nan sektè pwotestan nou jwenn vwa nou avèk klas politik la pou nou kapab pote mo de senpati sa nan seremoni senbolik la nou di pè a nanm Polisye sa yo e nou kwè Bondye ap bay fanmi yo fòs e kouraj pou yo kapab andire moman difisil sa. Moman an rive pou eskadwon lanmò nan peyi Dayiti fè yon ti kanpe. sou touye moun, sou elimine moun. Nou mande silvouplè, nan moman trajik n ap viv la la, ke tout moun ki se Ayisyen rive pran konsyans. Nou pa ka desann pi ba ankò. Nou pa kapab desann pi ba ankò. Tè a souye pa san nou koule ladan l. Nou mande bouwo yo ki kenbe peyi a an otaj, bay peyi a yon chans, bay Ayiti yon chans. Nou konnen w pa vle bay Ayiti chans. Men pèp vanyan pa janm pèdi batay. Pèp vanyan pa janm pèdi batay. Nou te fèt 18 san 4, ebyen se menm nou menm la ankò ki la a. Pa gen moun ki se apranti diktati ki kapab kenbe peyi sa a nan sitiyasyon sa a ankò. Nou di respè pou polisye sa yo ki te tonbe a. Mèsi bokou.
Merci Pasteur Forge. Et n'a passé le micro à Ministre Jean Michel.